Pafwa lavi a mande pou w fè yon stòp. Gade tèt ou nan glas epi poze kesyon sa, Èske m ap viv pou tèt mwen oswa m ap pèfòme pou lòt moun ka kontan? Pifò moun ap viv tankou aktè sou sèn. Yo mete mask pou fè foul la ri. Ap kouri dèyè aplodisman ki disparèt lè yo sispann jwe. Filozòf stoyik yo te di chèche apwobasyon se yon fòm esklavaj, yon chèn mantal ki mare lespri w ak opinyon lòt moun. Epiktèt te di, Si w vle lib, Pa swete bagay rive jan ou vle, men renmen jan yo rive a. Ou pa ka kontwole sa yo di, men ou ka kontwole jan ou kite sa afekte ou. Lè ou sispann chèche apwobasyon, ou kòmanse viv ak lapè enteryè olye de pèfòmans ekstèn. Apwobasyon se tankou yon adiksyon kache. Lè yon moun fè w konpliman, ou santi yon kè kontan pasaje. Lè yo kritike w, ou santi valè w desann. Stoyik yo te konprann sa depi lontan. Marc Aurèle te ekri, Li toujou etone m, nou renmen tèt nou plis pase lòt moun, men nou plis enkyete nou de sa lòt moun panse de nou pase pwòp opinyon pa nou. Panse sou sa. Nou sakrifye verite nou pou aplodisman moun nou pa menm konnen. Men lè w lage bezwen sa, ou kòmanse aji selon valè ou, pa selon apwobasyon moun. Se lè sa vrèman ou chwazi leve tèt ou. Lè w sispann chèche apwobasyon, ou pran konfyans ou nan men lòt moun. Pifò moun ap tann yon lòt moun di yo bon ase avan yo aji. Men Stoyik yo montre ke konfyans bati pa aksyon, pa pa pèmisyon. Seneka te di, Se pa moun ki gen twò piti ki pòv, men moun ki toujou anvi plis. Menm jan ak apwobasyon, plis ou anvi lwanj moun, plis lespri w vin pòv. Vrè konfyans lan se fòs trankil ki soti nan tèt ou. Kapasite pou w di, Mwen ase menm si pèsonn pa bat bravo pou mwen. Lè w gen konfyans sa, bri foul la disparèt, epi nanm ou vin gid ou olye de laperèz. Gen istwa sou yon skiltè ki te pase plizyè ane ap fè yon stati. Lè yo montre l an piblik, foul la te pase l nan betiz. Yo te di l defòme, li lèd. Men skiltè a te souri. M pa fè wòch sa pou aplodisman nou. M fèl pou verite m wè ladanl nan. Plizyè ane pita, menm moun sa yo te vin admire travay la. Leson sa senp, Opinyon moun ap pase, men verite ya ap rete. Sa yo rayi jodi a, yo ka renmen l demen. Pa kite lapè w depann de bagay ki ka chanje konsa. Fè tankou skiltè a, bati pou verite, pa pou apwobasyon. Gèrye stoyik la rete kalm nan mitan lwanj ak kritik. Imajine yon sòlda ki sispann goumen chak fwa yon moun rele non li. Li pap janm genyen. Menm jan an, si w sispann misyon w chak fwa w mande si moun apwouve w, ou pap janm rive. Stoik yo te di vrè byen se vèti, pa popilarite. Marc Aurèle te raple tèt li chak jou, Fè sa ki dwat, rès la pa enpòtan. Lè w sispann chèche apwobasyon, ou vin tankou sòlda sa a, konsantre, solid e pa brannen. Mond lan pa ka kontwole yon moun ki pa bezwen aplodisman li. Yo souvan wè libète sa tankou solitid. Lè w sispann eseye fè tout moun kontan, ou ka pèdi zanmi oswa popilarite. Men sa se pa yon pèt, se pirifikasyon. Sa montre kilès ki te la pou ou E kilès ki te la pou benefis yo? Epiktèt te di, Si w vle amelyore, aksepte yo panse ou sòt. Kwasans toujou sanble rebelyon pou moun ki pa vle chanjman. Lè w sispann kouri dèyè validasyon, ou kòmanse atire otantisite. Sa ki rete yo va respekte w pou verite ou, pa pou konplezans ou. Solitid se pri libète, men se tou kote lapè pran nesans. Lè w pa bezwen apwobasyon, ou kòmanse wè tèt ou klè. Ou pa mezire valè w ak like oswa kòmantè ou ak kesyon tankou, Èske m ap viv ak entegrite? Èske m ap fè byen? Èske m ap grandi? Sa yo se mezi vrè lavi. Stoyik yo te pratike sa chak jou nan jounal ak meditasyon. Marc Aurèle te ekri chak swa pou egzamine tèt li, pa pou jije tèt li, Men pou viv ak entansyon. Lè w sispann chèche apwobasyon, ou ranplase pèfòmans ak objektif. Miwa w vin pwofesè w, pa jij ou. Iwonikman, lè w sispann chèche apwobasyon, moun kòmanse respekte w plis Paske otantisite gen pouvwa. Yon moun ki kanpe fèm san bezwen validasyon gen yon prezans ki fè moun admire l an silans. Gade lidè ak filozòf nan listwa yo. Yo pa t enterese fè moun kontan. Yo te kanpe pou laverite. Stoyik yo pa t chèche admirasyon. Yo te chèche sajès. e se nan sa yo te jwenn respè yo. Vrè enfliyans pa nan popilarite, men nan prensip. Lè w sispann bezwen apwobasyon, ou vin yon moun moun admire men ke yo pa ka kontwole. Rekonpans final la lè w lage apwobasyon se lapè. Pa lapè ki depann de sa moun panse, men lapè pwofon ki soti nan akseptasyon tèt ou. Stoyik yo te rele sa ataraxia, trankilite nanm nan. Ou reyalize w pa ka kontwole sa moun di, Men w ka kontwole panse w. Ou pa ka kontwole si yo renmen w oswa rayi w. Men w ka kontwole si w aji ak vèti. E se nan konesans sa w jwenn libète. Ou sispann jwe wòl. Ou sispann pretann. Ou kòmanse egziste. Lavi vin pi lejè lè w pa pote chay opinyon moun ankò. Bib la pale menm verite ak stoyik la. Nan Galat 1 vèsè 10, apot Pòl di, Èske m ap chèche apwobasyon moun oswa apwobasyon Bondye? Paske si m t ap chèche fè moun plezi, mwen pa t ap yon sèvitè Kris la. Vèsè sa montre kouraj pou viv selon volonte Bondye, pa selon opinyon moun. Lè w sispann chèche apwobasyon foul la epi w chèche mache dwat ak konfyans ou, ou vin endontab. Ou viv pou yon sèl odyans, Bondye. e se nan libète sa ou jwenn vrè pouvwa ou. Lè ou sispann chèche apwobasyon, ou renèt nan otantisite. Se tankou plizyè kouch fo idantite ap tonbe youn apre lòt. Ou pa bezwen fè aparans ankò. Ou pa bezwen diminye tèt ou pou w anfòm, ni egzajere pou yo remake w. Ou vin onèt, pa sèlman ak lòt moun, men ak tèt ou. Stoyik yo te rele sa viv selon nati oswa fè aksyon ki mache ak esans ou. Se pa awogans, se respè pou tèt ou. Mond lan ka pa konprann ou tout tan, men nanm ou finalman konprann ou. Vwa enteryè ki te konn ap di w ke w pa ase, fè silans, ou ranplase yo pa lapè ki di w egzakteman sa ou ye. Se jwa trankil yon moun ki sispann chèche apwobasyon. Yon jwa ki pa depann de sikonstans, men de karaktè. Lapè enteryè se pi bèl kado ou ka bay tèt ou. Paske tit yo ap pase. Bote ap fennen. Aplodisman ap disparèt. En libète nanm ou ap rete. Stoik yo te viv e yo te mouri pou prensip sa. Pi gwo byen an se pa lè moun admire ou, men lè w viv ak vèti. Lè kè kontan ou pa depann de lòt moun ankò, ou vin endestriktib. Ou mache nan lavi ak dignite, ak kouraj, ak lapè, kèlkeswa tanpèt ki bò kote ou. Sonje sa, apwobasyon se yon bagay ou prete, men entegrite ou se yon bagay ou posede. Yo ka wete apwobasyon nan men w nenpòt ki lè, men sajès non. Lè w sispann chèche apwobasyon, se la a lavi w kòmanse gen vrè sans li. E nan moman sa, ou pa sèlman ap viv, ou vin vrèman lib.